Yon nèg mouri ou se prezidan pou lajan kach yo jwenn lakay ou evalye ant 45 a 53 milyon de dola us. Se pa blag kap pase la non. Sa di nèg yo t plis touye Jovenel se pou bwat lajan wi e pa bliye les déclarations de son épouse Martine Etienne Moise, premye fwa l pale nan medya ameriken, li di ke li pa t gentan wè nèg yo, se sèlman bòt yo l te wè, men sa sèlman l te tande, gon bagay nèg yo t ap chèche e yo jwenn li, men l pa t site ki bagay. E gon towo ki rele, kòman mouche rele l menm, Liberis, e Liberis lè l wè bagay la mare, e Liberis ki te di sa, lè l wè bagay la mare l di ke. Prezidan pral kreye yon bank agrikòl se men lakay li pou l ta sere lajan e liberis liberis avèk gichar dore kidonk pou yon nèg gen lakay li ant 45 a 53 milyon de dola kach nan plizyè bwat. Alòske chaje ti malere, ti malerèz ki pa ka manje, pwofesè k pa ka touche, medsen k ap plenyen, k a, yo ba yon ti pitans nan vwa Boliva, yo ba yon ti pitans. Epi bon nèg gen tout milyon sa sere nan kòf lakay li, nan bwat lakay li mesye. Epi nèg la di mo, yo renmen peyi, nèg renmen peyi. Kounye a nèg la vin fè rara. M ap toujou denonse l. Men denonse Jovenel pa vle di ke pou yo te asasine l. Jan yo touye misye a. Nèg la te ka mouri tout moun ka tout moun la pou yo mouri. Nèg la te ka malad li mouri. Men rantre ka yon nèg pou n krabinen l konsa. Epi tout nèg al fè wout yo. Epi youn ap gade lòt nan je. Youn ap plede. Kòm si se mwen k touye Jovenel. Fò n pa fè sa. Enben, enben, bon, bon, ok, bon, tande wi, e, e, gon nèg ki di pawòl kòb la Soval di e pa vre monchè, enben ok, voye ti son Liberis la, li la a wi, men m pa t gen tan prepare l pou nou, m ta chè, m ap jwenn li wi, m ap jwenn li nan yon ti poz, li la a wi, ase, he. Neg ka prezidan wi li di midi men sa kola pral fè gon nonm menm ki di TT bagay kob yo pale a se mantò e mantò li ye e pa vre ou te la w menm eh bon ou pa konn ou neg isi bon pandan map fè emisyon map jwenn ti son a sel te la eh ou konnen mwen achiv yo toujou la tande byen sa vle di ke lè yo arete Badio m pata renmen malè rive Badio. Badio son nèg ki dwe gon pwoteksyon dayè m pa konn poukisa jij Walter Voltaire gentan kouri voye Badio anndan penitansye nasyonal m pa konn poukisa ou twò prese jij la bon jij ou wè Badio son nèg pou ta mete bò kotew nan biwo ou wi. Epi mande plis ajan sekirite pou ap pwoteje Badio maten midi swa, ba l ti manje, ba l ti bouyon, ba l ti soup, ou konprann sa m di w, epi fè l benyen, mete rad sou li wi, pou pwoteje Badio wi. Oooooooooooo Mezanmi Sa di Badio son nèg ki enpòtan anpil pou la repiblik Si moun jovenelis yo Yo swete gon ti limyè ki fèt sou dosye a Yo dwe priye pou epeng pa pike Badio wi Sa di lèm wè jij la kouri pote voye Badio penitansye kèm sote wi. Kèm sote paske misy nèg isi trò malfya, trò mafya, trò malveyan. He nèg isi malveyan papa oh jan nèg isi malveyan. Badio bezwen pwoteksyon. Pasem di w larestasyon de Felix Joseph Badio. Se pa yon bagay kòm si m wè nou ka pran konsa konsa. Mwen m di ke mwen menm TT, mwen mande pwoteksyon pou Badio. E si Jovenelis yo bezwen jistis vre, limyè fèt pou Jovenel, nou bezwen yo dwe pran lari menm pou egzije pwoteksyon pou Badio, Badio pa dwe al rete penitansye nasyonal. Se pa kote pou Badio rete. Dayè se tèlman m konnen yo ka touye Badio anba oubyen yo ka maltrete l ki fè m te egzije pou Lèzetazini te kouri al pran Badio men yo pa t ka fè l mal tou non. Pase yo konnen dosye sa son dosye ke Etazini pran an chaj dayè premye kondane ladan l se Rodolphe Jaar se Etazini yo kondane l se pa an Ayiti. E nèg ayiti e betize ap betize fè moun fè rara wan rele nèg vin bay blag al bwè al bwè chanpay ou konprann manje pate epi bay blag se bwè dlo sikre e la yo vin fè yo konnen pa gen limyè kap fèt men si n bezwen ti limyè fèt otou de se krim de sèt asasina de sèt egzekisyon badyo se yon eleman enpòtan E sa t fè w ap wè si w tcheke telefòn Badio w ap wè l gen yon pakèt kontak. Pa gen yon nèg nan sistèm nan k pa konn Badio. Difisil. Jan w ap gade Badio a se yon sèvo li ye an matyè de ransèyman. E sa t fè w wè se zanmi an k arete misye a la a, Dòfèy. Dorfer konn Badio trè byen, trè trè byen. Trè trè byen. E entèvansyon Dorfer la tou, son fòm de pwoteksyon li. Asè yo ka manje misye. He misye, misye tou met tèt li deyò, Dorfer tou met tèt li deyò, li son bagay rive l pou l konnen se akoz arestasyon an. He misye fon kou entèlijan. Son kou entèlijan l fè a wi. Ou konprann sa m di w? Li tou met tèt li deyò. Tande byen. Lè w wè m ensiste sou pwoteksyon Badio a, m konn sa m ap pale. Nan yon rapò de 124 paj, si m ta pran yon ti tan pou m enimere konbyen fwa non Badio site, se prèske depi sòti nan lè nan rapò a pou jiskaske nou rive nan konklizyon rapò a. Nan sa ki gen pou wè ak nimewo telefòn, Badio enpòtan.

avèk yon nimewo 48 94 20 75 sa m renmen a nimewo sa yo pa di pou kiyès li ye ou wè nimewo sa 48 94 20 75 la dcpj pa di pou kiyès li ye non li di tout lòt yo sof sa l pa di son peyi son dcpj difisil tou wi sa vle di ke Joseph Felix Badio, misye se yon eleman enpòtan nan kad krim sa a. Pase premye nèg, premye 2 nèg ki denonse misye yo, se Joseph Vincent avèk James Solage. Si nèg sa yo te mouri, pase gen Kolonbyen ki te tonbe anba bal, si nèg sa yo mouri, Badio ta, Badio ta ap rete nan peyi a trankil wi. Pase se yo ki Ayisyen. Donk se yo menm ki denonse tout moun ki te nan konplo avè yo, reyinyon kap fèt, madam Kòk ki siyen avèk dokiman avèk CTU etc. Wendel Kòk. Se nèg sa yo kal devwale tout bagay yo jiskaske yo rive sou pastè, hein pastè, doktè, antreprenè, Christian Emmanuel Sanon. Esak dwòl la la, gon ti malèz wi. Gen plizyè nèg Jakmèl ki site la a wi. Dayè, non majistra Jakmèl la site. Kòman misye rele Makikye sa? Non misye site nan rapò sa a. Nèg Jakmèl. James Solaj, misye nèg Jakmèl. Nèg Jakmèl misye ye wi, nèg nan Sidès, nèg Jakmèl. Ase, misye se pitit Jean Solaj, ansyen majistra enterimè Jakmèl. Ahen, James Solaj. Bon, Christian Emmanuel Sanon, nèg Jakmèl wi. Oh nèg nan sidès Nèg yo m pa konprann baay sa non Oh Michel Martelly e nèg sidès tou wi E Michel Martelly nèg sidès wi A baay sa l pa fit